Poum retounen misye vini lakay lan so nap dil ansanm nap fè tout bagay epi misye avèk fanm nan vin ansanm eske ou konprann sam vle diw lan lè yo vin ansanm bagay sa yo mwen menm vin konnen lèm vin konnen but m pa may m stil toujou ap vire a misye nan Santiago. Bonjou bonswa ak tout fanatik Dermyx TV kòman nou ye kòman nou ye nou konnen depi gen zen Dermyx TV pap pa la e depi gen aktyalite ti zen an nap toujou la poun potel ba ou ebyen kisal ye son zen e ki deplwaye Nan Santiago kote ke Skinny Eyes ansanm avèk Pic ta sanble met men gwo fay tire anpil goumen fèt. Bagay la pran lari kote ke Skinny Eyes tap viv avèk madanm ni madanm ni epi Pic pase sot Ayiti li vin Santiago li pran. Ebyen m pap rete nan twòp detay, m pral fè n kite. M pral fè n tande Skinny Eyes k ap esplike yon ti kras nan dosye sa a, misye pa bay tout, epi apre mwen menm m ap fè yon ti pale ansanm avè nou. An n tande kòman Skinny Eyes k ap pale, an n pran ti poz la apre sa n ap tande kòman Skinny Eyes t ap pale de dosye sa a.

Bonjou bonswa sa depan de lè w pral gade video a ici Skinias BB nou konn sa l ye deja avè m gen frè a la so. Yo that's KB GY Cleote rapè fristalè ayisyen nou konn sa l ye deja so jodi a la prezans nou kote sa l ye nou vin eklèsi tout fanatik yo wè sa m di w konsènan de voice note k ap simaye sou rezo yo wè sa m di w lan Di kot bagay sa yo di pase di kot yo de Santiago kòm avèk frè an la l pral rakonte nou tout bagay e pou sa nou plis vin la pou fanatik yo konn tout sa kap pase ou konprann. Yeah yeah, jan ke yo te di l lan nou la se pou nou ka eklèsi kèk bagay, kisa li, de sa nap tande yo, ke skinny as ak PIC nan bif pou fanm but li pran w buzz. Son bay reyèl li ye. Son bay reyèl li ye. Son pyc vin Santiago. Son ka di lakay mwen l desann li fè prè de 3 mwa nap viv ansanm. Tout moun nan vil la konnen nou. Nap bowling ansanm tout bagay. Gon se bagay mwen oblije di. So nap vire ansanm but epi yo misye pran pran an ka di misye pran fanm mwen. So epi e konsa konsa epi bil vin fèt nan lari epi sa w tande a tou bagay yo pran nan la tout moun ap tande ap di gen kap di se buzz gen kap di e foli but li pa foli li pa buzz e sa l ye. Son bagay ki reyèl li ye. Eskize san dekoupe pawòl Skineaz, mwen menm rezon ki fè nou wè m la plis, mwa Skinny se 2 jèn, 2 underground, patnè, wè sa m di w lan? Brèf, paske nou toujou ansanm, otomatikman P-Ice nan bif ansanm avèk Skineaz, li entegre m ladan l. Ou konprann? Sa vle di bif la vini otomatik, m paka pa ladann, nou konn kòman l ye, non m site, tout bagay sou rezo, y ap di kou yo te sesi, kou yo te sela, se sa k fè m la pou n pale de bagay sa kòman l ye, mwen menm tout kote non m site, tout kote non m pa site, wè sa m di w, men se pa pou di ke se buzz k ap fèt ki gen, nou pa gen foli hit pou di se buzz nou ta pral fè sou lòt atis nan. Tout moun ap fè travay yo, se rezon sa ki fè nou la jodi an. Yeah yeah yeah jan misye dil lan se sal ye se sal li ye so pou moun ki bezwen konn istwa pi byen paske gen mesaj gen voice ki nan lari kisa istwa ye so poum retounen misye vini lakay lan so nap dil ansanm nap fè tout bagay epi misye avèk fanm nan vin ansanm eskew konprann sam vle diw lan lè yo vin ansanm bagay sa yo mwen menm vin konnen Lèm vin konnen but m pa may m still toujou ap vire a misye nan Santiago tout moun ap di yo skinny ki istwa sa sam tande la ba za o malgre sa still toujou ret frè nèg lan m di ah petèt e konsa misye wèl e konsa wèl ka viv e konsal ka bagay so m pa pral nan bif pou fanm m pa pral fè anyen ankò m a misye te gon projè yon mizik ansanm avèk kriyote so ok misye te fit avè nou ki rele manzè pran madanm mwen tout sa ak video pral shoot tout bagay sa yo epi yo se nan moman video a kòmanse gen bòykotaj. Avrèdi chak kou misye vini pou nan shoot video al toujou vin anreta. Toujou vin anreta, bagay sa yo kob ap depanse so misye toujou ap enpozel fon bagay poutan se te plan misye wè sam vle diw lan pou video a pat fèt. Kounya sak vin pase? Kounya kote zen an pral pran nan lari pou gen bagay bif moun moun ki fè bagay sa vin vini la kounya. So misye gilè.

Kounye a lè misye tcheke nou vrèman vre epi nou just poste n ap pale a misye. Men misye pa vini tankou son moun ki nan zen tou, èske w konprann sa m vle di w la? Misye kòmanse ap pale avè nou, pale pale pale, kote kounye a bagay la pral vin chanje an. Kounye a lè misye di kon misye di konsa, e n ap pale mal nou dis nou sesi n sela aba epi n panse video ta pral fèt ekrèk Bondye fè Bondye fè m fò tou epi misye Misye pandan lap al vire l di bon men skinny pandan misye ba li misye vire misye di skinny bon map fòk madanm ou toutan chak swa map pran madanm ou ap kriye wap dis sa pa ebranle m eskew konn sa m vle di an se konsa nèg la panse l jènjan matcho bòt e sa lap fè sa pa ebranle m pa di misye anyen pandan misye vire l prale pou nal desann epi misye antre nan manman nou Epim nan manman pam so epim kounya m kouri leve m antre nan manman misye tou kounya misye kouri desann mach lan pandan misye desann mach lan epi mwen menm m kouri antre andanm mete do tounin m met yon maro m bon tenis epim lage nan dèyè misye lèm rive lèm pandan m anba m wè misye ap rale epi kounya map kouri dèyè misye kounya moun yo ap kenbe m yap di m kenbe kenbe kounya m di misye ou son pousou lach anpil menn. Ou se ou se nèg ki pi fake, yo toujou ap di sa, ke m pat janm konnen l, pou jan map vire avè w wap di sa wap dat, se pa vin fè tenten sa yo bagay sa yo pa bagay, yo sou se gason n ka ple dèt kanpe n goumen ann fè l la, se pa vin fè bagay bagay pousi sa yo la bagay sa yo. Pou m ede frè a an sa m di w, bagay ki pi dwòl nan tout sa kap pale, sè ke misye otomatikman m entegre nan Zya paske pou m byen di nou se mwen menm ansanm avèk Skinny ki tankou ki t ap bay misye cho nan lari an lè sa fin pase Skinny desann mach eskalye a pil bri men e pa sa nou te vle men nan zòn nan jan misye vin fè l nan zòn nan tout moun ap tande antanke on atis tankou PIC ou vin nan on zòn tankou gwo vwa tankou w ap joure on lòt atis So nou pat vle pranl konsa imajine nou nan Santiago lon jan misye lan so misye vini nan vil la Santiago misye ansanm avèk skinny li tap vire mwen ma alèt de skinny patnèm so m vin a misye tou konprann so misye fon bagay kisa li ye li vle fè nou pase tankou se atis kap kreye bòz nou pa la pou sa wè sam vle diw lan it la vini pou nou nap fèl li poko vini tou nou pasyante se sak enpòtan otomatikman misye pale ak pi fò medya li konnen ke ki renmen l yo lap di pa poste nenpòt sa atis yo pral fè san dekoupe pawòl ou mizik lan la nou ta dwe si nou ta dwe lage mizik la nou di non fòk nou fè video sa anvan paske gen bòykotaj gon pakèt medya k pap poste l e mizik lan e video ki la pral fèt wè sa m vle di w nan so mizik lan ap vini ret tann tout bagay menm ke jan misye ap fè l la nou konnen sak bon pa gen anyen k ka kache l skinny ka pale li ka di tout sak pase ou konprann. Dat ke ui Djo a. Yeah yeah janm diw lan si se ta si se te buzz li tap fèt deja so li tap fèt deja paske yow paske malgre sa fin pase mwen m te ka kitan mete yo cho deja sa analiz sa m vin fè fèm pa mete yo cho an 1 jwè a son moun gon moun kap bal bourad demwazèl lan tou on moun kap bal bourad. Al mete yo chofè sa pran rezo sosyo talè moun nan pa baw bwa dan kò mpral vin di tankou se mwenk koz sa avrè di sa vin fè tankou mtou pa fèl mpa aji menm jan ni menm jan a misye menm pakont se pa sa misye te wè lèm fè sa konsa misye vin panse tankou se pèm pèl tankou mpaka ba replik èske ou konprann sa mvle diw lan pandan mte wèl nan lòt sans ke misye pat janm wèl lè moun misye ap vini bay sa yo dezè du maten se mwenk pwale pòt al pran la misye malgre tout zen k fin pase Gèl la kap viv a misye konnya gèl ki t avèm nan kap viv ak misye nan kay la lap fèl kitel pral metel lòt bò se mwen k pral depozew pat gen janm gen anyen se dènye moman sa w vin vin pase bon janm di an fòm fini l m vle di nou byen ke se pa bòz se vrèman vre son true story pi ayisyen avèm tap viv ansanm nou gen mizik ansanm bon m krete soti video se pon foli deja a 1 se pi ayisyen ki te wè mizik lan bon l mande bal 16 ba sou li èske w konprann sa m vle di w la So, se jis pou m di w pa ka fè de bagay yo. Lè hit pa nou an vini, l ap fèt. Lè pou l Sunday pa fèt, li p ap fèt tou. eskize.
Epi tou, mizik lan la l pa lwen lage. Wè sa m di w, swiv Skinny Azz, swiv Crio-T, w ap gen tout kontwòl. Wè sa m di w lan, Crio-T an bon kreyòl, Skinny Azz, Skinny Azz, wè sa m vle di w lan. Epi tou, n ap gen tout bagay. So, challenge lan pral kòmanse la, challenge mizik lan. Wè sa m di w, tout moun gen lechwa. Ou gen dwa renmen mizik lan, fè videyo pa w, ou la, ou tag Skinny Azz. Oubyen yo tag Cruauté epi tout bagay ap fèt so n pa vin la bouzen n ap regle tout bagay nan tèt plas ou konprann tèt plas se sou zepòl nou epi konsa pou sa n te vin la Skineras si w gen yon bagay w ap ajoute yo sa m di w ka di moun yo kòman sa ye yo sa m di w pa la fanatik yo. So m pap twò rete non so m salye tout moun m salye tout moun ankò m salye tout moun respè sa m ap di nou an respè a dwe senkant senkant bay respè ak sila k bay respè epi jan l ye a m kase koub la. So gen anpil pawòl. A tout sa nou fè anpil rezèv. Ou konprann? Nou fè anpil rezèv. Gen anbann bagay ki pa pale. Kwè m gen anbann bagay ki pa pale pase gen videyo, gen odyo, gen anbann bagay ke m gen m pa janm fè, m pa janm bagay yo. So lè pou yo pran lari, lè pou bay pale y ap pale. Alèz. So fanatik yo.
Sajès li ye. Byen kontan la.
Kase koub la.
That's KB Joie Create. Yenb.
Ebyen tout fanatik Dèmiyèk TV yo se jan n tande a zan jan Skinny Eyes lage a, jan Krio te pale a e paske nèg yo pa bay tout enfòmasyon yo, pa bay tout nouvèl yo, n espere e pou m fè yon entèvyou ansanm avèk Skinny Eyes pou l ba nou plis detay sou zen sa. Pa bliye ret branche e n ap vini ansanm avèk videyo kote nèg yo t ap goumen an avèk entèvyou ret branche, gentan abòne. Di kisa w panse de zen sa kiyès ki gen tò e èske se fi a èske se skinny èske se pic parapò jan misye pèdi fanm nan jan pic pran fanm nan e pa bliye tou si w ta gen yon ti kesyon tou kite l nan kòmantè a tou nan entèvyou m gen m fè a nèg yo tou nap poze l pou ou m renmen nou anpil menm jan m konnen nou tout tou nou renmen m nap wè trè pwochènman pou yon lòt pi bèl videyo ret tann ret tann rès zen yo.